Bon mezanmi kòman nou ye mezanmi kòman nou ye yon lòt fwa ankò mezanmi map salye nou tout ki toujou rete branche ansanm avèk mwen nan chanèl sa ki se ayiti news TV mezanmi pa bliye mezanmi sa vle di mwen gon travay map fè ya mezanmi se pa ti travay li ye mezanmi si nou ta vle sipòte anwen nan ti travay sa map fè ya mezanmi nou konn kòman pou nou fè sa mezanmi Epi tou mezanmi map di nou mèsi tout moun ki toujou subscribe ansanm avèk mwen mezanmi e nou menm ki poko janm fè sa mezanmi subscribe ansanm avèk mwen mezanmi lè konsa lè konsa ke nap toujou gen opòtinite sa vle di chak video mwen lage nap toujou gen opòtinite pou nou jwenn videyo yo mezanmi ale anba titre wouj sa mezanmi anba videyo a ki make subscribe oswa abone mezanmi klike sou li klike sou li pa neglije fè sa mezanmi epi lè konsa tou nap sipòte mwen mezanmi poum vin avèk plis videyo pou nou mezanmi mezanmi kote mwen gon videyo ya mwen pral pataje ansanm avèk nou mezanmi kote m pral moutre nou pèp la mezanmi ki pran dispozisyon Opozisyon an ki pran dispozisyon mezanmi pou yo netwaye wanament mezanmi clean wanament epi rele di prezidan jovenel moïse 5 ans 5 ans pa gen 2 ans pa gen 3 ans se 5 ans sa vle di prezidan yo di prezidan sipoze rete sou pouvwa pou 5 ans sa vle di opozisyon an nou mèt chache yon kote met dèyè nou sa vle di se pèp la ki rele, yo te vote Jovenel Moïse pou 5 an, enben y ap rete sou pouvwa pou 5 an. Pa gen oken moun k ap vin di 2 zan, 3 zan pou w ale. Non, pa gen sa pyès. Mezanmi m pral pataje videyo avèk nou mezanmi, men videyo a.
Popilasyon a nan mèt la di 5 an. Popilasyon a nan mèt la di Jovenel 5 an. 5 ans Jovenel san manke yon jou. Nou pale, popilasyon an pale. Popilasyon an pale 5 ans. Boujwazi tradisyonel la. Selman nou tande. Jovenel 5 ans. Boujwazi tradisyonel la, nou tande nou pran nouvel. Leta dan leta. Boujwazi a kenbe peyi a depi 200 ans li pa evolye a. Wanament di 5 an. Lajan ap depanse pou kou deta pa gen lajan pou netwaye la ri. Abraham di set ase.

Mesaj pou boujwazi tradisyonèl la ki pa vle peyi a avanse a. Nou fin fè 2 zan, fò nou kite ba pèp la yon lè pi respire tou. Nou vle fè kou deta pou nou jete Jovenel Moïse. Jovenel Moïse tonbe sa ap grav. Nou pa bay fè gè kont nèg nou ak nèg nou ankò non. 9 depatman jewografik la ki pa jwenn nan lajan kou deta a. Se yo menm ki pral leve nan dè, ki pral rantre an rebelyon kont boujwazi ayisyèn nan. Nou pa pral fè gè a kont nèg nwè ankò konnè a konnè lè ti wouj nou bay jete konnè a la gè a nan dèyè ti wouj nan dèyè milat yo pa plis ke 10 fanmi se yo k anpeche peyi a avanse pa gen pwoblèm Jovenel tonbe yo mèt ranje kò a yo boujwazi tradisyonèl la k anpeche peyi a avanse a gilè pou Ayiti fon pa atò lage avèti pa tire kokobe. Milyon ap depanse pou koudeta pa gen lajan pou fè devlopman non peyi. Sèl pou fè koudeta. Jovenel tonbe, sak rèl ka makorèl. Nou pa wè fè gen ant nèg nwè nèg nwè ankò pase ke manifestasyon ap fèt chak jou. Se nèg nwè kap tonbe. Mez bwat mapsèn, vòb, boulos nou tout avèti.